Sa ka fèt. Non pam se Marc e byen vini sou chanèl legliz la. Jodi a nou pral analize yon video e nou pral fè yon kòman nou pral kòmante sou video a. Se pastè Gregory ki tap pale nan legliz li e ki di Yon bagay en public ki ofanse moun. So, nou pral gade video a kounya, epi apre sa nap tounen pou nou fè komantè sou video a.
Depi se moun ki sipoze kontribye nan 40 jou sa ki poko kontribye, m retire somè yo. Bon, ou pa gen dwa dòmi aswè a. Ou pa gen dwa dòmi. Nan video sa, pastè a di kote ke pastè a ap pale de ofrann, Yo t ap pale, li gen yon ofrand de Salomon ke l te gen nan legliz li, kote ke pou chak moun bay mil dola. E sa m panse, sa ki ofan, sa ki ofanse moun yo se pati kote ke l di l ap retire nan somèy ou, si ou te gen pou bay epi ou pa bay, l ap retire nan somèy ou. Ann analize videyo a. Ann fè yon analiz biblik, ann fè yon analiz lojik sou sa k di an epi sou Yon aspè biblik de ofrand. Kisa yon ofrand ye? Yon ofrand se yon don ke w deside bay volontèman bay Bondye. Em, okazyonèlman, Bondye ka mande w yon ofrand. E nan Egzòd 35, Bondye te mande pèp Izrayèl la ofrand. E Menm lè Bondye mande pèp Izrayèl la ofrann, li toujou di yo, li toujou ba yo chwa. Li toujou ba yo chwa nan pèp Izrayèl la, li ba yo chwa pou yo ka bay ofrann nan avèk kè, kè kontan. Bib la menm di nou te gen menm moun ki pa t de, ki, ki pa t bay ofrann, ki pa t bay ofrann. Premye ofrann ki te gen se te Abèl avèk Kayen ki te gen, ki, ki te bay li, kote Bondye te mande yo, nèg yo yon ofrann. E nèg yo te bay ofrann pa yo. Kounye la, ofrann ou an, li pral gen enpòtans se avèk ki kalite kè ou bay ofrann ou an. Se kè ou, se dispozisyon kè ou ki enpòtan lè w ap bay ofrann. So, lè w ap bay yon ofrann, ou ka bay 100 dola, 500 dola, 1 dola, 1 goud, but se kè ou ki konte lè w ap bay yon ofrann. Pi bon ofrann ke nou menm nou te ka bay Letènèl se ofrann kè nou. E Jezi Kris te bay egzanp lan lè lè te gen de moun ki te vin bay yon ofrann, te gon ti tonton farizyen ki te vini avèk pil kòb li, epi li li li ap fè djòlè ke men tout kòb misye bay, epi te gon ti dam te gon dam ki vini avèk yon ti kal kòb, li ba li an sekrè. E Jezi di, Dam sa a poutèt endispozisyon kè li, ofrann li an pi byen aksepte ke ofrann lòt Farizyen an. So, kè nou dwe toujou nan yon bòn dispozisyon lè nou ap ba yon ofrann. Èske, èske yon pastè gen dwa pou l di nou l ap koupe nan somèy nou si nou pa ba yon ofrann? Ann pale de sa. Sa yon jan nwi m. Sa yon jan nwi yon moun ke w ap koupe nan somèy. Ki moun ou ye, right? Ki moun ou ye pou di ke w ap koupe nan somèy? Bikòz e pa ou menm ki ba nou somèy. So, se pa ou menm ki bay moun yo somèy. So, mwen panse ke Pastè Gregory pa t gen dwa di sa. Ke li l ap koupe nan somèy moun yo si yo pa bay ofrann lan. Ou konn wè, ou konn wè pòs sa yo sou Facebook ki di w si w pa share mesaj sa, Bondye pap beni w, oswa lè w share mesaj sa Bondye ap beni w. Sa se yon, se, se yon, se yon sòt de, se yon sòt de teyoloji ki pa biblik. Kote ke. Wap wè, moun sa wap toujou di ou, fòk ou gen fwa pou Bondye fon mirak pou ou. Fòk ou gen fwa pou Bondye fon bagay pou ou. But, Bib lan pa two ansenye nou sa. Em, fwa, vreman li enpòtan nan, nan, nan vi kretyèn nou. But, eske fòk mwen gen fwa pou Bondye fon bagay pou mwen? Em, nan Jan, nan Jan 8 oswa Jan 9, m pa sonje, em, te gen yon ti tonton ki te kouche bò pisin nan. Misye pat konn Jezi Kris, misye pat konn ki moun ki Jezi Kris. Erm, Jezi Kris parèt sou li, Jezi Kris santre sou misye, epi Jezi Kris mande misye eske l vle geri, eske l vle mache. Ti tonton an pa di wi, ti tonton an pa di non, ti tonton an kòmanse konplenn, li kòmanse plenyen. Li di a, mwen kouche la depi 30 an, e gen, e pa gen moun ki janm vle ede m. Jezi Kris di, leve pran bagay ou mache. La se yon bèl egzanp kote ke, erm, fwa, Bondye pa fè mirak pou Bondye pa fè pa ba nou anyen based on fwa nou yes sometimes li fè sa but Bondye granmoun li fè sal vle li ba nou li li fè li entèvenu lèl vle janl vle nenpòt lèl vle so se pa fwa ki fè Bondye fon bagay pou nou wi nou bezwen fwa Nan kous kretyèn sa, nan vi kretyèn sa ke n ap viv lan, nou bezwen fwa. Men, yon ofrann pou Bondye p ap fè Bondye fè yon lòt bagay pou nou. Non, non, non. Sa se yon move teyoloji e ki pa biblik ditou. Jis poutèt, jis poutèt mwen bay Bondye yon ofrann, sa pa vle di ke apre sa Bondye pral fè yon bagay pou mwen. Paske, yon yon ofrann ta dwe sipoze volontè. Lè w ap bay Bondye yon ofrann, ou pa ka bay Bondye yon ofrann pou w ekspèk yon bagay bak nan men Bondye. Si se konsa nap bay ofrann, la nou gon pwoblèm. La nou gon pwoblèm kote ke nou ap jwe yon trading. Kòman yo di sa an franse menm? This is a trading. Se tankou nou bay Bondye pou l ba nou. Vi kretyèn nan pa ta dwe sipoze konsa. Um, so, pastè a ki di ke l ap retire somèy nan, m pa panse ke pastè a ta dwe di sa e ou l te dwe di sa. Paske pastè Gregory pa bay moun somèy. Se Bondye ki ba moun somèy. So, m pa panse li apwopriye, ou konprann, pou pastè a te di ke l ap retire somèy nan moun ki pa bay. E si moun yo k pa bay lan pa ka bay? E si moun yo k pa bay lan pa gen degre fwa sa a? Yet. Em mwen panse fok nou menm nan nan nan nan legliz fok nou gen yon yon yon meyè em edikasyon sou fwa sou koman nou ka aji fwa nou em sou koman poun ofrand sou ofrand nap bay Bondye paske lè nou bay ofrand se se nou pa bay ofrand pou Bondye ba nou bak. Nou bay ofrann pou nou beni Bondye. Nou bay ofrann pou nou ka ba Bondye glwa. Nou pa bay ofrann pou Bondye ka ba nou anyen bak. Te gen yon istwa nan Act, Act, kote ke 2 moun sa yo te deside bay yon ofrann volontè, epi moun sa yo nan ofrann volontè yo ta pral bay lan, yo, yo, em, yo cheat nan sa yo ta pral bay Bondye a. E Pierre vini, Pierre di yo, Bondye pa t mande nou ofrann, se nou menm ki deside bay Bondye ofrann. Poukisa nou vòlè nan sa n te pral bay Bondye a? Poukisa nou vòlè nan sa n te di nou pral bay Bondye a? So, moun sa yo mouri frèt. So, ou konprann? So, yon òm de Dye oswa yon pastè pa gen dwa pou li di yon moun ke l ap retire somèy li si li pa ba yon ofrann. Yn se pa moun nan ki te deside li di lap bay mil dola se ou menm ki mande moun nan yon ofrann Salomon pou I don't know why but se se se yon ofrann Salomon se se yon bagay kwa la se moun nan si li vle li ka bay mil dola but li pa yon li pa yon yon yon yon yon requirement pou moun nan bay mil dola so Jan, jan, jan 1 Korentyen 8 oswa 1 Korentyen 9 di, lè n ap bay, se pou n bay avèk kè kontan. Se pa paske yo fòse nou pou n bay pou nou bay. Kretyen, nou pa bay paske yo fòse nou, nou pa bay paske se yon, se yon requirement pou nou bay, but se, se paske nou, nou kontan nan Bondye, se paske nou ap enjoy blessing Bondye, se paske nou ap enjoy benediksyon Bondye ki fè nou ap bay. E, e. E lè nou bay, nou bay avèk kè kontan, nou bay avèk volonte. But lè w di wap koupe nan somè yon moun pou moun nan bay, la ou gentan ba moun nan presyon. E mwen pa kwè sa biblik ditou pou ba yon moun yon presyon pou moun nan bay yon ofrann. Se te pwen pa m sou sa kap fèt la nan moman an. So, pa bliye al gade lòt videyo nou yo. Mwen te fè yon premye videyo sou Ki nan ki nan ki religion pou ye pou sove mwen fon video sou temwen Jehova em si subscribe sou channel la kite yon kòmantè m konnen nan mwen pral fache ki pral move sa pa gade m nan bon lòt lè